Bonjou bonswa tout moun mwen salye nou nan non presye sovè nou Jezi Kris e map tou pwofite okazyon sa pou mwen kapab remèsye chak zanmi ki te dakò pou abòne avèk chanèl Opportunities ki pote anpil bòn nouvèl pou moun yo konsènan imigrasyon ke tps, rezidans, green card. E mwen di mèsi a chak grenn moun ki te dakò pou yo abòne sou chanèl la e ki te kite yon kòmantè ki te di nou ki kote yo branche, ki kote ke y ap swiv nou. E gras a nou menm, chanèl la li deja gen plis ke 1000 abòne. Chanel la deja gen plis ke 1000 abòne se sak fè map tou pwofite nan videyo sa pou mwen kapab remèsye chak grenn moun zanmim ki Gonayiv ki Ayiti an jeneral ki Brezil ki an Frans ki Kanada ki Meksik

Alò, kòm ou kapab konsidere nan peryòd ke nou ye la, nou kapab di se peryòd de gè, se peryòd de gè, byenke Bib la pale de gè e de bri de gè, Matye chapitre 25, li di, nap tande pale de gè, nap tande pale de bri de gè, yon nasyon ap leve kont yon lòt nasyon, yon wayòm ap leve kont yon lòt wayòm, li di sa yo se kòmansman lafen. Ok, sa yo se kòmansman, lafen sou sonje lè disip yo te poze l kesyon sou lafen. E nou kapab konsidere nou wè tout bagay sa yo devan je nou, tranbleman de tè, nou wè famin, nou tande pale de gè e bri de gè. Donk, an palan de gè e de bri de gè, nou konnen aktyèlman la nan mond lan e anpil moun E yo te toujou alatant de yon lòt gè ki ka konsidere kòm twazyèm gè mondyal. Alò, nou sòm an plenn gè. Se sa k fè moun ki enfòme yo konnen aktyèlman la a genyen yon gè ann evolisyon. Èske se twazyèm gè mondyal? Nou pa konnen. Eske le mond antye pral tonbe nan la gè nou pa konnen. Donk gè sa ki eklate a pou moun ki pa konnen tout zanmi nou yo ki pa konnen nou ta renmen aprann nou fèw konnen ke e la Russie te atake Ukraine e le 24 fevrier 2022 a la ki sot pase a Donk nou an mwad mas, le 24 fevriye la Risi te atake Ikrèn kote ke gen yon gè ki eklate ant la Risi e l'Ikrèn. Donk gè sa a ki eklate ant la Risi e l'Ikrèn li gen yon rezon. Alò ou ka toujou tande anpil moun yap pale de gè la, yap pale de la Risi, yap pale de Vladimir Poutine e yap pale de Zolenski. Zelensky ki se prezidan Ikrèn, donk se la Russie avèk l'Ikrèn kounye a se yo menm ki anlè tout moun ap bay enfòmasyon. Donk nan ti kras enfòmasyon ke m genyen, alò si m di yon bagay ki pa twò ki ta mande yon ti koreksyon, mwen trè ouvè ou si w ta vle fè yon ti koreksyon pou mwen, ou ka kite yon kòmantè pou di m bon men tèl bagay, tèl bagay. Alò, nou konnen sa fè pati de istwa jeneral, yo ap pale de gè jeopolitik, donk sa se fè pati de istwa jeneral, moun ki etidye istwa jeneral, yo konnen E y ap pale de premyè gè mondyal, dezyèm gè mondyal, de peyi ki anvayi lòt peyi. Donk, gè ki lanse mentnan la Wisi ki lanse kont Ikrèn e ki deja atake Ikrèn depi nou kapab di depi 24 fevriye la Wisi atake Ikrèn nan zòn nò nan nan lès epi nan sid ok e pli presizeman nan zòn nan zòn kiv epi kakiv e mariupol donk gon bagay nou bezwen konprann pou nou kapab konprann gè sa pa bliye lawisi se ansyen union sovietik se nou kapab di se peyi ki reprezante Inyon Sovyetik e ki te brize an 1991. Ok, nou, pou nou ka konprann sa k ap pase nan Risi avèk Ikrèn, nou ta vle fè yon ti tounen nan gè mondyal yo. Alò, Premyè Gè Mondyal e Dezyèm Gè Mondyal. Premyè Gè Mondyal, ou konnen istwa a, ke Premyè Gè Mondyal te fèt an 1914 pou 1918, te gen anpil moun ki te mouri, ok, te gen anpil peyi ki te patisipe nan gè, Lèzetazini, Angletè, Almay, la Frans, anpil lòt peyi an Ewòp te patisipe nan gè, e Ongri, e Polòy, etc. e dezyèm gè mondyal ki pral fèt an 1940 e a 1945, sa vle di gè sa a li dire 5 an, nou konnen Almay nazi avèk Adolf Hitler, Adolf Hitler ki se yon ki dorijin otrichyen men ki pase tout vi l an Almay, nou kapab di se yon otrichyen alman, donk se li menm kòm alatèt pou Almay, Adolf Hitler ki se te nou ta di se chanselye alman alepòk ki te atake la Polòy Donk, apati de la, gen anpil lòt peyi kounye a ki pral vin rantre nan gè, Langletè, Lezetazini, Japon, e plizyè, plizyè twoup, twoup alye, twoup antant, ou sonje Iwochima avèk Nagazaki te kraze, donk, Inyon Sovyetik, ok, batay la te vrèman danble, te genyen anpil moun ki mouri nan gè sa a. Sa vle di plis ke 70 a 80 milyon moun, ok, sòlda mele avèk sivil ki te mouri nan gè sa. Men apre sa, mesye yo te vin chita, yo te di bon, li pa bon an tank ke sitwayen di mond pou nap fè lagè, pou nap batay, nap fè gwo zam pou nou batay, etc. Donk, mesye yo te vin kreye Nasyon Zini. Yo te kreye SDN avan, Sosyete dè Nasyon, apre yo vin kreye Nasyon Zini, kote ke ou konnen Ayiti osi fè pati de, li se manb Nasyon Zini. Ok, yo vin kreye lè Nasyon Zini pou yo kapab anpeche ke gen lagè pou peyi pa, donk son misyon de pè ki pou kapab e chita ansanm pou ke pa gen lagè, pou pyès peyi pa atake pyès peyi, e pou ke nou kapab gen lapè nan mond lan. Donk se sa k fè yo te vin kreye lè Nasyon Zini. Ou konnen istwa Nasyon Zini. Nasyon Zini, donk, se yon misyon de pè ki toujou al anpil lòt kote. Mwen menm, m te travay pou lè Nasyon Zini kòm entèprèt, ok. M t ap tradui pou lè militè, ok. Nasyon Zini te an Ayiti, e si je ne m'abuse, de 1900, de 2000, 2000. 2004, de 2004 a 2016, a 2016, ok, de 2004 a 2016, sa vle di, se te misyon de pè minista, ok, alò Nasyon Zini te vin kreye pou anpeche ke teritwa pou moun pa atake moun, donk, e te vin gen tou otan ki kreye, ki gen ladan yo plis ke 30 a 31 peyi, Otan se trete Atlantik Nò ki genyen ladann Lèzetazini, Grand Bretay, ki genyen Bèljik, ki genyen ansanm de peyi, so on and so forth. Alò, ou konnen Linyon Sovyetik ki te genyen plizyè peyi an palan de Risi ki te etann, ki te genyen plizyè peyi, ou konnen Nikola, Gòbachev, se te prezidan Larisi a lepòk e kote ke mesye sa yo, yo te vin, e, e, e, Linyon Sovyetik te vin brize, 12 peyi sa yo, yo ta pral vin devni de zeta endepandan, ou ta pral gen Larisi mentenan e ki konsidere kòm pli grand tèritwa ok jewografik nan mond lan e ki osi gen anpil richès sa vle di ki gen gaz ki gen rezèv gaz donk peyi ki gen plis gaz nan mond lan yo konsidere se la wisi e venezyela e lèzetazini arabi sawoudit ok donk peyi sa yo pa konsidere kòm peyi ki gen plis gaz nan mond lan rezèv gaz resous gaz donk Peyi sa yo, yo ta pral vin separe, l'Union Sovyetik brize, m pa bezwen eksplike w donk tout sa Union Sovyetik tap fè, kòman yo tap detwi, e manipile moun, e kra, e, e, e, e, e tiye sitwayen ki anba dominasyon Sovyetik, donk Union Sovyetik ta pral kraze an 1900. 91, ok, yo ta pral brize, men chak teritwa sa yo ki te fè pati de l'Union Sovyetik, ok, yo ta pral, yo ta pral vin devni teritwa endepandan. E pandan m te pale w de neto talè a, otan ki se òganizasyon trete Atlantik Nò, otan mentnan vin gon ansanm de peyi ki fè pati de lotan, Misyon otan, Oganizasyon Trete Atlantik Nò a, se pou pwoteje tout peyi ki fè pati de otan, e pou kèlkeswa peyi ki ta vin antre an gè avèk yo, pou ke yo defann, pou yo batay pou peyi sa a ki fè pati de otan, Oganizasyon Trete Atlantik Nò. M sonje m te di w, bon m pa konn si m di w sa, ke mond lan li divize an plizyè pati, gen genyen plizyè pati politik tou, e ki ap domine mond lan, sa vle di gen kominis, kapitalis, ok, oligachi, demokrasi, tout sa yo se sistèm ekonomik oubyen sistèm de gouvèneman nan mond lan. Alò, Larisi li menm ki se kominis, byen ke lòt peyi sa yo se peyi demokratik anpil nan yo tankou Lèzetazini, Grann Bretay, ok, Almay, donk peyi sa yo, yo pa gen menm rejim politik avèk la Wisi. E Òganizasyon Trete Atlantik Nò, ki se otan, li la pou l defann tout peyi ki fè pati de otan dan lagè. Mentnan, ki sa k pral pèmèt ke gè sa a li menm li vin leve ant la Wisi e Likrèn. Donk, a yon sèten tan, e, Larisi, Vladimir Poutine, kòm nou konnen pa bezwen pale de istwa li, kòman li te pran nesans, kòman li vin, li te fè pati de, e, KGB, yon ansanm de bagay, e, m ap jis pran pou m kapab eksplike w sa k ap pase konnya la, kote ke Larisi te deklare gè a, paske Larisi te vin wè e lè otan vin rantre an ikrèn lèzetazini genyen baz li ke li mete te mete an ikrèn sa te vin fè ke vladimir poutine pat kontan e yo te e vladimir poutine te mande ke otan pa aproche trò prèl sa vle di ke otan depi otan ap aproche prèl sa vle di nenpòt gè ki ta leve pa egzanp otan ta vin an ikrèn Donk, li pap bon pou li. Sa vle di, e, a nenpòt repriz, yo kapab atake l. Sa vle di, li twouve ke ènmi an twò pre l. Ebyen, li defann ke Ikrèn rantre nan otan, paske si Ikrèn antre nan otan, sa vle di se fwontyè ke otan pral gen avè l, Or ou konnen ke mesye otan yo, yo pa pataje menm ideyoloji avèk Vladimir Poutine. Se sak fè Vladimir Poutine nan diskou ke l tap fè, wap wè gen de bagay ke lap di, lap pale de tout e tout peyi ke mesye Ameriken, Anglè, yo anvayi. L ap pale w de tout sa moun yo fè nan gè Siri, Iran, Irak, etsetera, nan anpil lòt peyi nan mond lan. Misye ap montre ke mesye sa yo, men ki sa yo abitye fè. Alò, li menm, li vin gen enketid. Men pa bliye tou, An matyè de zam nikleyè, Larisi se yonn nan peyi ki gen zam ki kapab detwi lemond. Larisi gen zam ki kapab detwi lemond, ki kab fè le tou, ka fè sentiwon latè. Se sa ke nou aprann nan peyi ki gen, nan tout grand pwisans ki gen plis zam nikleyè. Kòm nou konnen Lèzetazini genyen zam nikleyè anpil, an bann e an pakèt. Larisi genyen, Afganis e Pakistan genyen, End genyen, la Chine genyen, e Israel genyen, ok, Arabie Saoudite genyen, Almay kòm grand puissance pa genyen zam nikleyè paske apre dezyèm gè mondyal pa rapò a kantite moun ki te mouri nan dezyèm gè mondyal, Alman yo te deside pou yo pa genyen zam nikleyè pou yo pat nan patisipe nan kesyon lagè. Alò fòk mwen di w konnya ke Alman yo deside pou yo fè lame kounye a pa rapò avèk sa k rive ant Larisi e Likrèn. Donk Vladimir Putin li deklare ke l ap atake Ikrèn men li gen plizyè rezon ki fè l ap atake Ikrèn. Li bezwen dabò pou prezidan e pou militè yo depoze zam e pou Ikrèn chanje konstitisyon l pou ke li sispann avèk kesyon li bezwen rantre nan otan an e la Russie ankò li mande pou Ikrèn rekonèt e e Crimea ke se la Crimea kòm e pati de la Russie e li mande pou Ikrèn osi rekonèt 2 repiblik separatis sa yo ki se Donetsk ok, Donès e Lugann kòm eta endepandan, kòm yo, kòm eta endepandan. Alò, e, e, Poutine di ke l ap sispann gè a si Ikrèn dakò pou l fè bagay sa yo. Men pa bliye, gè a li vin a lechèl entènasyonal, gen sanksyon ki pran kont Larisi e kont de oligach Ris, lè yo pale de oligach ou konnen son ansanm de moun e ki se de gran antreprenè, ou te ka konsidere tou Jeff Bezos, yo isi Ozetazini yo ka rele l yon biznisman, men an Risi yo rele moun sa yo de oligach, sa vle di moun ki gen gran biznis, ki gen bato kwazyè, ki gen elikoptè, djèt, ki gen yon ekip e richès. Donk moun sa yo tou, yo gen enfliyans kelke fwa sou politik, yo gen enfliyans sou gouvèneman, etc. Donk gen anpil sanksyon ki pran kont la Russie, ki pran osi kont oligas sa yo ki anpil nan yo se zanmi Vladimir Putin pou yo wè si gè a kapab sispann e la Russie atake Ukraine gen anpil moun ki deja kòmanse mouri de e anpil nou kapab di dè milye de moun kòmanse mouri nan 2 kan yo statistik kap fèt byen ke ou paka konnen egzakteman e ki kantite moun ki mouri nan chak kan paske chak kan yo y ap bay yon bilan pa rapò pou nan fason pou yo ka montre ke se yo menm ki prè pou yo genyen gè la. Mennan kounye a gon bagay ki trè trè enpòtan nou ta dwe konprann gon sanksyon ki poze ki enpoze kont la Risi. La Risi di I don't care de sanksyon sa li pa bezwen konnen menm si sanksyon te bay sanksyon pat bay l ap atake Vladimir Poutine di l ap atake Ikrèn, l ap fè sa l gen pou l fè. Li di sanksyon sa a, li pa itil li anyen paske li gen gaz pase tout moun. Lèzetazini sanksyone l, e sa k fè w ap wè Lèzetazini kounye a, apre sanksyon yo fin enpoze sou Larisi, mèt lan ou wè Lèzetazini prale pou l al antann avèk Maduro pou wè si yo ka leve sanksyon. Maduro a, sanksyon Venezyela a, son sanksyon yo te bay Venezyela pand depi 3 zan, e ou sonje Prezidan Jovenel te vote kont Maduro, kont gouvènman Maduro a, ok, kont eleksyon ki te fèt, kote Maduro te eli, Jovenel te, e, e, pouse pa Tonton Sam, yo te vote kont Maduro. Enben kounye a fòk Jovenel ta la pou l ta wè Ameriken ale antann a Maduro paske yo sanksyone la Russie, ebyen fò yo leve sanksyon an pou Venezyela kounye a pou gaz ka sikile nan lemond. Sa vle di Ameriken gen gaz tou, li gen anpil gaz paske l achte gaz nan men Lawisi, men gaz l achte nan men Lawisi, se 8 pousan gaz ke l achte nan men Lawisi. Sa vle di li gen gaz an rezèv, se paske li pa antre nan rezèv li pou l ale. Enben sa k fè, Vladimir Poutine ki konprann jwèt la, li di enben, si se konsa bagay la ye, enben kounye a mwen menm pral monte baril gaz la, E Vladimir Poutine prevwa pou l monte baril gaz li a nenpòt 300 dola. E sa a li pral gen yon repèkisyon sou lemond. E yonn nan peyi k apral sibi plis nan kesyon sa a li rele Ayiti Toma. Ok, yonn nan peyi k pral sibi plis paske se Ayiti kòm sèl peyi nan mond lan ki pa gen rekou, ki pa gen pyès resous